Sak pase sak pase Mia pozi li pa voye nan kay la Jodia nou pral fè esperyans avèk yon bourik Se ton mesye ki gon gwo gwo gwo lakou Se konsa yon bon maten mesye sa li deside fouye yon pi nan lakou a Poukisa paske li gad kochon kabrit bourik li gen pye bwa li gen jaden nan lakou a Lè pou l wouze yo se deyò pou l soti pou l al pran dlo pou l bay bèt yo bwè epi pou l wouze jaden. Li deside fè yon pi. Se konsa li kòmanse fouye yon pi. Yon bon maten, li gen youn nan bourik yo ki rele Ani. L ap chèche Ani, li pa ka jwenn Ani. Li chèche Ani tout kote, l pa ka jwenn Ani. Se konsa gen youn nan vwazen yo ki di l konsa, Ebyen, e kò w gen yon twou w ap fouye? Al gad nan twou a pou w wè si w pa wè Ani. Lè l rive nan twou a, li wè Ani nan twou a. Li klere avèk flach, li rele Ani, li wè Ani. Men pa gen posiblite pou l desann. Nan twou sa. Se konsa Ani fon premye jou, Ani fon dezyèm jou nan twou a. Pa gen posiblite pou yo pran Ani. Yon bon maten vwazen yo di konsa, Nou pa gen anyen nou kapab fè. An nou konble Ani avèk tè. Nan twou antere l la. Ou deja konnen ou pèdi youn. Mesye a panse. Li di, Oke m pa gen lòt bagay mwen kapab fè. Bon, n ap achte sab. Nap antere Annie avèk regrè li te di sa. Se konsa yo voye sab, yo voye sab, yo voye sab. Pandan Annie nan twou a, Annie ki se bourik la li panse li di, Sam ta fè la? Li di ok men sam pral fè. Yap voye sab sou do m, map souke do m, sab sa ap tonbe e lèl tonbe l fon ti bit map moute sou li m kanpe. Yo voye sab sou Ani, Ani souke do l, epi lè sab la fon ti bit li moute sou li. Yo voye sab sou Ani, Ani souke do l, epi lè l fon ti bit li moute sou li, li kanpe. Esperyans bourik sa, li gen pou wè ak lavi nou, nou chak k ap viv. Sab sa yo gen pou wè avèk difikilte nou rankontre, pwoblèm, sousi lavi. Tout sa yo gen pou wè avèk sikonstans ki nan vi nou. Nou menm nou reprezante Annie ki se bourik la. Kounye a an nou gade ki sa Annie fè. Annie souke kò l epi li moute, li kanpe sou li. Nou menm k ap viv, nou chak k ap viv, pa kite sitiyasyon ba n pwoblèm, pa kite move lavi ba n pwoblèm, pa kite anyen fè n pa ka souri, nou pa gen jwa, nou deprime. Nou deprese, pa kite anyen retire jwa nou, se pou nou poze nou, nou souke kò nou kouwè Ani epi nou moute. Yon bon maten, mèt Ani wè Ani soti nan twou a. Lè l ap di kòman ou fè soti Ani, kòman ou fè soti la, l gade, li wè twou a rive nan yon nivo Ani te ka leve pye l e soti. Annie soti pi nèt nan twou a. Pa kite pwoblèm, pa kite sitiyasyon lavi, pa kite anyen fè w deprime, fè w dekouraje. Panse, gad kisa w ka fè pou w jwenn yon solisyon, soti avèk yon rezilta pou w kapab reyisi, pou w pa kite w deprime, pou w pa kite moun konn afè w, pou vizaj ou pa make pwoblèm. Ann fè tankou Ani, nou chak kap gad video sa, ann souke kò nou, nou jete pwoblèm yo, nou jete traka yo, nou jete tout sitiyasyon yo, epi nou soti nou kanpe sou yo pi bèl, pi nèf! Se te Mia Positive ki te avè w la. Si tout fwa video sa ede w, ou kapab pataje l, ou kapab like li, ou kapab kòmante l. Rete swiv nou sou Team Mia Positive, sou Facebook, sou YouTube Mia Positive epi sou yon gwoup sou Facebook ki se The Future Is Now. Ale kounye a, tape sa, epi swiv nou. N ap wè yon lòt fwa pou yon lòt videyo.